Ke w te isit, ke w te lòtbò, mwen salye w dan le non de Jezi. Se sè Eliodor e avèk pwogram pa w la, pwogram ou renmen anpil lan, Divine Zonde. Nou te fè pwomès lan, ebyen sè le moman kote nou pral prezante avèk pwogram sa a ke nou te di ki se yon sijè ki sou le maryaj. Ebyen nou swete ke Bondye kapab beni ou e chaken de nou ki va koute. Nou swete nou deja yon bòn patisipasyon a la gloire de Dieu. Frères et sœurs amis, e se vrèman enpòtan sa yo rele la famille. Dèfwa nou pa kon, nou inyore enpòtans fanmi e se dè rezilta ke nou jwenn ki fè nou dekouraje, ki kapab fè nou menm kriye pafwa. Ebyen otrefwa, se toujou dan dè famille ke ki te konn genyen dè kilt lòske legliz lan te an pèsekisyon. Sa vle di la famiy li genyen yon grand enpòtans o zye de Dye. Jodi an, se pa tout asanble ki bay yon privilèj pou ke nou kapab diskite fanmiy. E byen se ensi ke nou kapab wè a travè nou sosyete, sosyete nou yo, asanble nou yo, nap jwenn dè rezilta dè desen, de zimaj ki kapab prezante tèl dezolasyon ou tèl konsantrasyon pa rapò a ki anbyans ki genyen nan fami yo. E ki sa ki fondman yon fanmi? Se maryaj. E byen se sa ki fè ke jodi an nou pral pale de sijè sa a ki vrèman enpòtan ki se le fondman de la fami. Sijè a di. Kèl senbòl pou jere son maryaj. Aklamon le Senyè. Nou di mèsye nou bat bravo pou Bondye vivan an ki bay yon modèl. E Senyè nou beni non o non de Jezi nou mande fòs Sentespri an li kapab akonpanye mwen pou m kapab prezante sijè sa. pou nou kapab eseye konsolide yon jenerasyon de fami solid pou de nouvèl jenerasyon de fami solid. Ensi je te pri o non de Jezi Kri de Nazarèt, amèn. Le maryaj c'est une institution divine, se Bondye ki mete maryaj. Se yon ak dobeyisans a Dye a chak fwa w marye ou obeyi ou nan obeyisans. e osi li defini kòm etan l'union indissoluble de l'homme et de la femme en vue d'une famille, yon gason ak yon fanm, se maryaj sa nou nou preche. E nou wè a kèl pwen ke maryaj la enpòtan o zye de Dye. E byen, Bondye ki renmen maryaj la, ki sa l fè pou l kapab ede nou pou nou viv maryaj nou yo?

Jan 3 vèsè 16 Nou wè li, Kar Dye a tan eme le mond, ke l a done son Fis inik, afen ke kikonk kwa an Li ne peris pwen, men ki l è lavi etènèl. Anndan maryaj pa Kris lan, Li bay yon pwomès. Sa vle di Li angaje Li e L pap tounen sou pwomès lan, sèl bagay Li mande nou, lafwa.

Men, ki sa Kris menm fè antanke Epou, antanke Diven Modèl, pou l kapab jere relasyon nou avèk li? Li ban nou yon lèt damou pou nou kominike avèk li, pou li kominike avèk nou, Labib. E ki sa li egzije a madanm ni a legliz? Ke nou swa yon san tach ni rid.

e nou prepa a lanlèvman, o nòs, pa rapò a dè resepsyon ki prouv nòt maryaj, nòt angajman, kèl depans. Kèl depans! Kèl pri! Kèl soufrans pou 1 maryaj dirab!

Kanta toi, lòm, garçon, k'ap koute m la a, Labib fè m konn yon bagay, sè ke ou menm gason, ou dezinye kòm le chèf de la fami, le chèf ki plase pou domine an bon père de famille, pandansetan ke ou pral teni kont de modèl diven sa a. Femme, tu es celle qui a la capacité de reproduire, se ou kap fè pitit, pot pitit, bay pitit tete. Ou plase kòm une kòm une aide à l'homme. Une aide, ou la pou ede mari ou. Donk, li enpòtan pou nou kapab konprann wòl chak moun. Wi,

Di wi devan moun yo epi angaje w ak bouch ou devan Bondye se two fasil. Men rete marye pa de refleksyon, de plan avèk de analiz se pa ditou fasil. Genyen de rezilta de resansman ki soti konsa ke li parèt genyen sur 100 koup se 10 sèlman ki kenbe nan maryaj. Swa 1 sur 10. Selman sa. Se pou Bondye ede nou. Zanmim yo ka pral koutem la se pou Bondye ede nou paske se vreman dur sou chak 10 moun ki marye son sel grenn koup ki subsiste. Se ke satan est jaloux de notre super mariage pour l'enlèvement epi lap konbat nou nan mariage nou sou la tè ki son obeissance à Dieu.

ki soti nan Kris se li ki atribye avè w, Tu dois aimer ta femme, pandan ke wap konnen lanmou li siperyè a la soumisyon. Quand on aime, on respecte, 1 Corinthiens 13 nou di sa, L'amour patiente, l'amour pardonne. Si nou konprann, nan chwa ki te fèt, Rebeka, se Bondye ki te chwazi l, pa vre? Ebyen, Rebeka te steril. Menm si w wè madanm ou jan l ye a, ebyen, ou bezwen pasyans pou li, Se konpleman w, se lik fè w serye, se lik fè w gason, se lik fè w yon mesye, ou konprann, li se menm jan nou ta konsidere pou moun ki fè mekanik nap konprann vit sa m di an, se kòmsi mesye ou se piston an, madanm ou se vilbreken an, sèlman boulon yo kap fè moun santi ke se 2 pyès ki kole la. E si nou ta vle idantifye boulon sa yo pou ou ki boulonnen w ak madanm ou an, boulon sa yo nètôt ke lanmou, lasoumisyon. De boulon sa yo. Otomatikman youn nan boulon sa yo desere, ebyen sa vle di genyen yon chit ki pral fèt.

La lwa di wayom li eksprime yon bagay li eksprime ke la glwa li kapab grandisant de glwa an glwa de sèt vi a la vi etènèl isi sèt vi li reprezante paran ou yo tandike la vi etènèl senbolikman se vòt fam la. Wi, m ap fè yon ouvèti la. Lòske nou pale de sa, tankou nou kapab konprann genyen de gason lòske yo marye ak madanm yo, gen de fi lè yo marye avèk mari yo, yo marye pou yo kapab sispann fè kèk aktivite. Sitou nou konn konnen gen gason ki di mwen menm m marye m pa nan afè lave asyèt ankò, m pa nan afè repase pantalon m ankò, yo marye pou yo pa regle ti aktivite domestik ankò. Ebyen frè mwen ou pa marye pou sa ou marye pou rann madanm ou erez ou menm madanm ou marye pou rann mariw ere e lè w byen gade gade pou wè kòman lajwa madanm ou varye eske lè w te prann li te plis jwayez ke kounya ou di mwens kòman sa ye kòman lap epanouyi kijan w konsidere l pa rapò a bèl fami avèk bèl fami lan kijan w konsidere l. Wi, nan menm kou sa a, m ap pwofite pou m kapab egzòte nou, paske si Labib di, Lòm kittra, ebyen, la li tou esplike nou ke lakoabitasyon, rete nan menm kay avèk bèlmè, bèlfi, granparan, fanmi elaji, li vrèman kapab koze pwoblèm. E si tu as quitté, tu as quitté. La Bib di ou kite se kite, sa vle di deplase. Menm lè se difisil, l ap toujou mye ke ou kapab rete nan yon, yon fami elarji avèk madanm nan. Wi, ann tande sa. Kòm nou genyen yon modèl, modèl nou se Jezi Kris pa rapò a legliz. Jezi Kris li te renmen legliz lan, ki sa l fè? Li bay. Li bay vi li. Nou konnen sa k te fèt a lakwa. I Li okouran de pwoblèm ke limanite te genyen. Se t on pwoblèm de peche. Li wè ke limanite a bezwen de padon. Piske limanite li gon pwoblèm de padon, Kris aksèp pou l, li te aksepte pou l patisipe nan lachè avèk lesan. La li te konnen. la mort humiliante de la croix ebyen l te triyonfe pou mwen ak ou poukisa pou l te kapab konnen nou se pou sa ki fè ke mwen menm avèk ou antan ke humain nou gen yon peryòd yo rele peryòd de fiyansay ki la pou l kapab aprann nou pou n konnen lòt la. Ou menm, èske w konnen ki langaj damou madanm ou genyen? Madanm, èske w konn langaj damou mari w? Sa sèten pwoblèm. Jezi Kris te konnen ki sa k te pwoblèm limanite, men ou menm ou bezwen konnen ki sa ki langaj damou madanm ou. Genyen yon otè ki pale wi li di ke le coeur de la femme se kòm un océan jamè ranpli de je t'aime a chak fwa ou dil je t'aime li ka pran toujou je t'aime je t'aime frères et sœurs amis gon bagay map di la li vrèman fò men fòm dil genyen de gason ki lè yo di je t'aime yo di je t'aime sèlman nan yon peryòd orgasme kote yo emosyonèlman kote yo pa natirèl se la sèlman yo konjige je t'aime ebyen se pa tout fi kap konprann e kap aksepte je t'aime sa di yon je t'aime ki veritab genyen de fi se je t'aime pou dil genyen de fi se kado pou ba li genyen de fi se touche pou touche l manyen cheve l manyen zòrèy li manyen men li fèl santi li egziste genyen tou se felisite pou felisite yo. Gen yon lòt kategori se sèvis pou rann yo. Mwen menm pèsonèlman, sèvis randi, sa se langaj damou pa m li ye. Si frè Elodò pa konnen pou l ede mwen l ap felisite mwen epi l kite m ap fè tout aktivite alòske l bò kote m nan, li pa renmen m.

Abraham pa rapò a Rebecca li tap voye dèyè chèche yon fi pou Isaac ebyen li te fè sa yo rele dè demach poul te fè depans pou sa te fèt avan menm kel panse a maryaj li konnen fòk li genyen dè mwayen disponib se pwason ki antre nan nas pa egzanp lè relasyon seksyèl ki genyen pou premye bi dan le maryaj si ya sa osi dèfwa nou konnen e si se sèlman sa se movè men si osi sa pa ladann yon moun ki pa prè e sa k fè yon maryaj li reklame sa yo rele matirite fizik e tout sòt de matirite si fizikman ou malad ou pa ka reponn a bezwen seksyèl moun nan ou tou pa bezwen marye nou pral fè yon ti pale de sa la atravè labib. Pa egzanp, relasyon seksyèl yo, premye bi an se pou jwi du plaisir intense. Dezyèm bi an se repwodiksyon. Èske sa konsène sèlman yon moun? Non, li konsène de moun. Sepandan, n ap wè ke medam yo, kòman yo ye, nan peryòd de tan yo eksite, nan peryòd ovilasyon, tandike nan peryòd de la menopoz, yo refwadi. Alò, ou menm gason, ki pa okouran de sè jan de choz, se sak fè nou konn twouve nan vyeyès yo konn gen lè sa koup yo konn tonbe nan separasyon, pou ki sa yo pa byen okouran de fonksyonman fizik moun nan, paske nou, kòm la fleur des champs, nou pap rete, se pase nap pase, men eske nou konsyan de reyalite sa? Mwen konnen yon dam ki marye li gen nenpòt N pitit men apre N pitit zewo ògasm li pa jwi ditou de sa yo rele li pa sa vle di li pa konsome li pa jwi maryaj la an tèm de relasyon seksyèl. Ebyen sak pase se ke natirèlman tout fi yo yo pa genyen menm nati o pwen de vi seksyèl. Genyen de fam ki koul yo kapab jwenn sa yo rele sansasyon epi jiska la nòmal o pwen de vi penetrasyon. Tandi ke genyen yon pousantaj nan yo se klitoridyèn men ou menm eske w konnen ki nati madanm ou? Ou pa konnen ebyen madanm nan ap mal pase nan maryaj la ou bezwen Konnen madanm ou eske li vajinal eske li eske nan penetrasyon li abouti ou di mwens ki nati li sa se enpòtan anpil fwaye yo enstab se akoz de sa. Wi, nou konn ap ap reyaji konsa pou evite gwosès, nou konn ap fè abstinans, ou konprann, mete madanm nan chita, epi di l, nou, n ap fè yon kanpe, ou konprann, pou, pou, pou w ka pa fè pitit. Ebyen, sa k konn vin rive, nan peryòd sa a li menm, a, se ovilasyon, se lè sa a li gen enterè, alòske ou menm, ou mete l

Avan 40 ans lap fletri poukisa paske l fè timoun yo San kontrol hein li fatige nan matris li epi kounya la ou wè figil gentan ale avan menm 40 ans mesye se pou nou reflechi domine otreman se la povrete Alòske Dye li pwomèt nou tout sòt de benediksyon. Domine, kalkile. Nan Jenèz 38 vèsè 1 a 10 si nou li listwa de Onan, Onan li te peye yon pri poukisa paske l te dezobeyi a Dye, pa rapò a yon posterite li te bezwen fè pou frè li ki te mouri, Ebyen, li te souye atè. Moun ki konn li tèks sa a, n ap wè li, se nan Jenèz 38, vèsè 1 a 10, Ebyen, Onan te bezwen mouri. Poukisa? Paske l te dezobeyi a Dye. E, e mwen menm avèk ou, nou pa gen pèsonn a ki nou pral bay posterite, nan. Dayè, kilè ki gen vi? Se lòske nou pale de fegondasyon, gen yon rankont ant spèmatozoyid epi ovil epi vi. Domine, car la gestion de ton mariage li exige de bonnes réflexions donnant des plans intelligents selon ce que la Bible nous dit. D'un autre côté, madame, Madame, la Bible di mwen ke ni mwen ni ou, nou se yon èd sanblab, nou se lôt mwatye, nou vini pou nou ede mari nou. Ede. Lè nou vini pou nou ede l, sa vle di nou pa gen dwa domine sou li. Se li ki gen dwa pou l domine nou vini pou ede. Jenèz 2 vèsè 15 Tout fami, menm si aparamman on è byen, kant se la fam ki kòmand, malediksyon. La osi gon revelasyon k sòti. Tankou nou kapab konsidere, Adan te la anvan. Lè Adan te la li menm ak bèt yo, Èv potko vini, pa vre? Adan te konn fè tout afè l, Adan te konn manje, Adan te konn fè ti lesiv li, Adan te konn al achte ti afè l, paske Èv potko vini. Ebyen, n ap konprann ke tout bagay yo se te travay Adan l te ye, ou vini pou ede. Jodi an, tou kòm gason yo n wè fanm yo, yo travay tou. Yo travay, gen kote menm se fi a k travay pi di ke mari an, sa vle di travay domestik sa nan kay la, li pa gen sesi, travay sa e travay fi, sa e travay gason, se yon kesyon de mete tèt nou ansanm pou ke maryaj nou sibsiste. Nou bezwen fè ekilib. E sitou lè nou gade timoun yo kòmanse gran, madam, nan fè sa yo rele repartition de tâche, ba timoun yo travay paske lòske nou twò konsantre, nou twò fatige, nou vin nou vin an kolè, nou pral pase kolè nou, nou pral fache kont mari nou san nou pa rann nou kont poukisa se konsantrasyon nou travay twò di, nou bezwen osi fè sa yo rele délégation de pouvoir, bay timoun yo Dwa pou yo fè tèl bagay chak jou, fè yon plan orè, yon meni, yon woulman pou timoun yo genyen tach nan kay la. Labib di ke fanm yo bezwen soumèt a mari yo. Mezanmi sa c'est un mot ki bay anpil pwoblèm, anpil pwoblèm, lòske Labib mande nou pou nou soumèt a mari nou, Nou pral konsidere soumisyon nan yon paralèl avèk lobeyisans. Lobeyisans konsène timoun yo, e sesi selon le Senyè. Tandi ke, obeyisans lan sa vle di se mèt dakò. Ou kapab antann ou avèk mari w. W ap genyen sa yo rele yon dousè, yon respè avèk yon onè pou nèg lan, pou w kapab ba li plas li. avèk konpwomi nou kapab fè, konsesyon dèfwa dan la kominikasyon e le dyalòg k ap sisite dè replik e dè rezilta. Pale avèk mari nou, pa pran okin desizyon san li. Tande pwendvi mari w anvan ke w deside de kwak se swa. Wap wè Koman sa prale nan 10 moun yo petèt se koup paw la men genyen yon devoir gon travay a fè se ede w vin pou ede w pa vin pou kòmande dèfwa nou jwenn anpil medam yo se kòmandan yo ye yo fè yo fè fanmi an kraze akoz yo yo yo chanje pozisyon Epi gen sa yo rele moman tou fòn chwazi bon moman pou nou antre pou nou re pou nou fon yon aktivite konsa tankou nap ap pran yon egzanp ou gen pitit ou la mari w di lap mete pitit nan lekòl nan lise epi ou menm ki konnen sa kap pase nan lise ou pa dakò pitit ou al nan lise ou di non Epi mari w menm menm menm lè w poze l kesyon li pral di w konsa, nou gen yon pwojè, pwojè a mande anpil finans, kounye a la fòk nou fè sa pou nou kapab genyen yon mwayen pou nou kapab finanse tèl pwojè ke n te genyen, finalman w ap tonbe dakò. Men si w pa janm kominike avèk li, ou pa janm antann w avèk li, ou sèlman fache, ou sèlman ap pale anpil, ebyen se gade w ap gade w wè fanmi an te gentan twò pre pou l kraze. Pran tout tan nou medam nap pran tout tan nou pou nou kapab poze kesyon avèk anpil respè epi nap jwenn esplikasyon. Par ayè, nou konnen sa yo rele yon langaj non vèbal nou konn aplike. Mwen menm avèk ou nou entèlijant nan sans sa. Nou kapab osi gade atansyon mari nou pandan se tan nap pale san bwi. Gon fason w ranje kay la, gon rido w mete, gon dra w met sou kabann nan. Se tou di w tou di madan, mari w, nou bezwen koze. Ou gon bagay pou rakonte l. Gon manje, gon pla w prepare, se pa konsa w abitye fè l. Son langaj ke l ye kounye a l pral ba w atansyon pou pale avèk li. Je se yn choz sè ke ni gason ni fanm loske nou nan Jezi Kris soumisyon nou nou pa kab soumèt avègleman non piske la bib ban nou de modèl si nou konprann sak te rive Ananias e Safira Ananias e Safira yo antann yo pou yo fon betiz epi yo tou lè 2 mouri. Paralèlman, si nou gade yon soumisyon ki te egziste antre Manowa e sa fam, ebyen gen yon soumisyon ki pote fwi, ki mennen sa yo rele la fètilite, tandike gon lòt ki detwi. Ou kapab pa steril fizikman men espirityèlman ou steril. Ou kapab pa steril espirityèlman men o pwendvi O pwen de vi finans ou son steril, ou pa rapòte anyen, ou son ou pa ou paresez, ou pa janm ede, ou pap travay nou pa janm fè anyen ditou. La gestion de l'argent, sa osi son sterilite. Ann gade la soumission Manowa avèk madanm ni, li bay nesans a Samson, Le Naziréen. Swa yon soumiz, eveye! Mesyezedam, nou kapab rezoud anpil bagay si nou fè tankou moun sa yo, tankou preskripsyon sa a, tankou modèl Kris te ban nou an. Sakrifis youn pou lòt. Sakrifye tèt ou pou madanm ou, madanm sakrifye tèt ou pou mari ou. Se pa w li ye. Jere, pandan w ap analize, gen yon bagay yo rele twalèt. Fè kò w santi bon, madan bòs. Fè kò w santi bon, odè kò w ap bay mari w legou pou l kapab vrèman enterese, pou l tande w k ap pale, pou soumisyon an fèt pi byen. Defwa nou gen anpil pwoblèm se pa lòt non yon senp neglijans ki soti nan afè nan sa yo rele pwotokòl. Nou gen yon bagay yo rele parfum. Gon parfum ou mete sou ou mete sou mari w. Gon parfum mari w mete sou ou. Se se irezisib. Non sèlman sa se pa sèlman pou kabann nan men osi gen enterè pou youn tande lòt paske gon atirans. Lè swen dantè. Koulè dra k sou kabann nan. E nou, medam, nou konsyan de reyalite an, nou osi gen yon lòt fason pou n ede mari nou. Ede l, o, ede l nan kabann nan. Nou bezwen de kilòt dokazyon lòske w ap defile devan mari w. Hein, gen yon fason la kounye a, ou, se paske David li, li te, nou kapab konprann. Wi, sa m ap di w la se yon egzèsis ki vrèman enpòtan. Sa se si enpòtan, dèfwa lòske nou bay sèvis sa a, li rann moun nan tèlman cool, nou Cool. Li bon pou vizyon, m wè pi klè, li fè san w sikile pi byen. Aprè sa, mari w li konsilyan, li prèt pou l byen reflechi. Ou mèt kwè m wi. Anpil lidè ki pa jwenn swen sa a, fòm èd sa a, yo pa jwenn. Ou konn sa k rive, yo fristre e sa vin deranje kolaborasyon yo dan le ministè. Lè pwogram sa a byen reyalize, menm ti mimi yo, ti mimi, chen, bèt ki nan kay la tout jwenn afeksyon wi nan demen. Tandi ke lòske se diferamman, se kòm si s on, s on, s on cheval wi. E konsa wi, se yon remèd, nou p dwe byen fè li, la kapab ede, ede relasyon an pwogrese. Donc, frères et sœurs, c'est ici des recommandations que Bondieu li bay par rapport avec yon mariage, yon symbole ke l ban nou à travers Jésus-Christ par rapport à l'Eglise, epi li mande nou ke nou kapab fè devwa pa nou pandan n ap reflechi des plans, analyser des faits dans l'amour et la soumission.